Sinon, ou mèt mande m kantite kòb ou bezwen an m ap ba ou l. Men, si se pou sa, ou mèt pase lwen de la, m p ap kapab. Ou mèt mande m kantite kòb ou bezwen an.
A, Ou poko bezwen adrès. Ou poko janm bezwen adrès. Si w te bezwen adrès, ou ta pale deja. Ou poko janm bezwen adrès. Black man hahaha m gen yon bon nouvel pou ou papa. Epa vanyem ret konsa m wè devine kiyes ou m wè k paret sou mwen se Samy menn Samy tounen wi menn Samy tounen andeyo wi menn m kite Samy lotbo a menn. Samy vini menn misye pa vin ak anyen men yon sèl bagay ke m kontan paske m pral gen menm aksè m te gen lontan yo al lakay li fè sam vle manje benyen tout bagay ou konn se bon patnè m misye te ye se sèl sa yo m te manke apresa misye pa vin ak anyen non menn. Bon misye te la li pat janm regle anyen epi soti se lel tounen ankò ou pral met espwa ah mwen m pat janm m pat janm zanmi misye non menn m pat janm zanmi l kòm nou te toujou la menn nou te nou leve ansanm nou nan baz la ansanm men

An palan de Samy, ou konnen m sot lekòl lè m rive m jwenn sèlman Marco ki la, lè m mande Marco pou Samy li fè m konnen Samy ale, Samy ale andeyò wi Carla, Samy ale andeyò men m di l pa di m, m tèlman sezi m pa konn kisa pou m fè e m pale ansanm avèk Marco li di m li gen telefòn li e l konnen adrès li Tout sa m fè Marco pou l banm adrès lakay la li pa janm vle non li pa vle banm adrès la non m pa konn kisa pou m fè.
Oh ou serye Sendy? Poukisa ti jenòm nan ale menm? Sa nou fè l? Kisa w gen ansanm avè l? Oh ebyen li ka gen pwoblèm ansanm avèk papa w? Kisa k pase l menm? Ou kwè l t ap jis ret konsa pou l te ale? Koman nou te boule ansanm avèl menm pou jan wap dim ou renmen ti jenòm sa epi li jis ret konsa li ale banm diw èske ou èske ou pat dil ou te renmenl m kwè si w te dil sa li te ka pran filing nan ou nan kal nan kay la li pat li patap ale èske ou pat dil sa. A monchè, ou pat konn al manje lakay misye, sa se ou. Mwen menm, se lè Samy pa egziste ankò. Kòm m wè manman l gon ti jan fòkè nan san l, lè Samy pa la m ale lòtbò a, se banm move jan, voye m anlè pa atrap mwen.
Ebyen w ap toujou jwenn sa wi. Depi se nan mache manje kay moun, w ap toujou jwenn moun pa gen respè pou ou. Ou pap kite menn. Aah monchè ou ta dwe kite mès sa deja menn depi wap manje lakay moun pa gen moun kap gen respè pou ou. Pou sa pitit.
Pa kite papaw konn koze sa non. Koman ou pale andeyo a pou kob papaw envesti nan ou sa vle di pou al andeyo al chèche Samy e si ou jwenn li kisa wap fè avèl ou pale andeyo. Antouka m pa konsiye w non Sendy.
Wi Carla fòk mwen ale si tout fwa Marco banm adrès la mwen prale paske m pap ka viv san Samy menm li te gentan fin abitye avèm anndan kay la m pap ka viv san li menm m pito al pase mizè avèl andeyò e fòm jwenn li kote li a. Bonswa Marco Se pa yon bagay m abitye fè e m kwè se pou la premye fwa m kanpe devan w ap pale ansanm avè w. Men, sa ki pouse m fè sa, se Sandy ki ap esplike m yon bagay. Li fè m konnen ke yon jenòm ki te la, li te gen santiman pou jenòm nan. E m kwè ke ou te okouran de sa. Ou te vrèman konnen sa trè byen. Men, li fè m konnen jenòm nan kite kay la, jenòm nan ale andeyò. Men, li di se sèl ou menm ki te ka fè l jwenn adrès jenòm nan. Poko.
Cindy diw se sèl mwen menm ki ka fèl jwenn ak yon jenòm nan, men èske l pa diw ki kondisyon m vle pase ansanm avèl avan ke m bal adrès la? Èske l pa diw sa? Sil renmen jenòm nan vre, li vle konnen kote l rete, li vle ale kote l ye a dirèk, fòk li aksepte de sa ke m dil la paske m pwopoze l yon bagay, li pa janm dim anyen e l fèm konnen ke sa pap janm fèt. Si ou menm ansanm avè l nou vle konnen vrèman vre, pale ansanm avè l pou l dakò avèk sa ke m pwopoze l la.
Menm ak ou, Sendy pa bezwen di m kisa ke w pwopoze l la pou m konnen, paske m deja konnen ou te renmen Sendy. E sa ke m fè dout sou li a, m kwè se li menm ou vle pou l ba ou, pou w bay adrès la. Men, Marco, tande non, m pa kwè Sendy anmezi pou l fè sa. Èske w ap santi w alèz pou w ap fè sa ak yon moun ki pa renmen w, yon moun ki pa gen santiman pou ou? M kwè ou ka konprann li. Di konbyen kòb ou bezwen, di konbyen pou l ba ou, m ap ede l pou w fè l jwenn adrès la. Paske Sendy se bon zanmi m li ye. Depi l ap soufri, mwen menm. se mwen menm kap soufri tou ede nou poun jwenn adrès jenòm nan.
Ebyen ok pa gen pwoblèm kòm se ou menm ki vin pale ansanm avèm map fè Sendy jwenn adrès la men mpap ka baw li non di Sendy pita map bay adrès la lèl vin sot lekòl map fèl jwenn adrès la. Mwen menm kote Samie a fòm jwenn li. Kotel ye a fok m jwenn li. Mezanmi map rantre yon seri de kote m pa menm konnen e papa m pa menm konnen kote m pran menm eeyy m ka cho wi piga m rive a deyò a la m pa jwenn Samy non pou m fè doub kòve antouka Kala zanmi m mèsi anpil dèske ou pale ansanm avèk Marco li banm adrès la menm lè m poko fin m poko fin bon m pa konn si map jwenn Samy humm. Jezi edem wi papa. Bonswa jenòm, si te ple yon enfòmasyon m tap mandew wi, ou pa rekonèt yon ti gason ki rele Samy yo fèm konnen se nan zòn nan lal rete yon ti gason tou mins men m pa konnen èske ou rekonèt li pou mwen se Kay li m tap mandew m pa konnen èske ou konnen kotel rete.
Oh Samy, M pa konnen moun sa non matmwazèl, paske m pa vin nan zòn nan lontan. M pa rekonèt moun w ap di a. M pa konn moun sa ki rele Samy an.